Ou konnen w mete m nan anpil tèt chaje. Mwen konnen sa cheri. Ah cheri.
Ou sòti ou pa di m sa. Mwen menm m ap fè tèt cho. M rele w nan telefòn, telefòn ou pa sonnen, anyen. Mwen rele marenn, marenn di m li rele w l pa jwenn ou.
Depi lòt fwa m ap rele w, m pa ka jwenn ou. Gen lè w sou fek avè m cheri. Non, e pa sa non, jis telefòn mwen te pèdi, m vin pèdi kontak yo. Se sa k koz sa. Telefòn nan pèdi?
Telefòn manman w la? Non, m pa gen telefòn. E. Sa pap deranje ou sim di w map achte telefòn pou ou? Bon, m pa gen pwoblèm non. Men cheri, ou wè jodi an mwen kontre avè w la, jis pou ban m reyalite a.
Ok, m konprann sa w di a, men ou sonje m te di w pou ban m yon ti tan.
Ban m di cheri. Prete m yon. Ou kwè se kè m m ap bat pou ou?
Mwen santi sa. Ou wè cheri jodi an dènye jou.
M poko ka pran desizyon yo konsa. Ou konnen tout sa w fè fò gen pasyans ladan l. M poko ka aji twò vit konsa. Men cheri, depi.

Wap fèm ri.
Mwen ta renmen pou gadem nan je fiks pou wap dim poum fon ti tann ou poum baw yon ti tan. Oh e pa nan jem sa tap gadew la. Oh
ak tout ou gen kran pou tante pou wap gadem nan je vre pou dim sa. Oh wi mwen gen kran. Cheri. Ou fò gen pasyans. Nou pa ka ap aji konsa. Nou pa ka ap pran bay yo bouch sou kou konsa. Ou gen kè. Ou gen kran vre. Pou kanpe pou di moun konsa ke yon, de, a kat, twa semèn ankò. Wi m gen kè. Si m pa t gen kè m pa t ap kanpe devan ou. Cheri kem.
Mete men w. Pou w wè jan kè m bat fò vre. M di w sa deja. Ou pa wè l?

anfen. Pye fwati. M ap mache, mwen wè yon longè thumbs up. Mèsi.
Ou trè joli. Mèsi. Cheri silvouplè. Non, m di w sa deja, m p ap ka di w nan lòt jou. Jis tann lè a. Ou konnen tout sa w fè fò w gen pasyans ladan l. Men, ki.
Tank de tout fason m gon bagay m tap regle la jis m prale epi ma relew na pale dakò. Ou gon kè wale ou kite mwen. Non m gon bagay m pral regle jis m te pran yon ti tan poum te vin pale avèw jis na pale nan telefòn. De tout fason pou pa dekouraje m ap fòk al de yon ti bo.
Men ki sa ti bwa fè vre cheri. Men li yon bay kan menm. Jis mare l ok. M pa vle kite tan tro pase dako.
Kèt mesye, sa manzè vòsèl ye li menm? Pou li menm li konn si yon gason k ap koze avè l la? Konnen l pa konn ki misyon m bezwen ranpli pou li la wi. M gon misyon pou li byen detèmine wi. Kaka mesye, sa manzè vòsèl ye? Ha! Seye tèt chaje.

Wap fèm sekrè. Non m pa fè sekrè cheri jis mwen di w ke map gentan esplike w. Kom ou di m map tann ou. Ok bye boo love.
Waw ou gen bel katalog wi ban mwen. Yes mwen ret gade yon ti bagay la anko nan keyosla. Waw
li gen bel bagay ladann wi. Yes.

Sim pap avèm poum konnen paske m gon plan pou li. Depi w wè lap plede fè makak konsa m gon plan pou li map jere kanmenm ou pa bezwen pè map jere.

Hum tou senpleman wi se pa mennaj ou a map pale w de li non map pale w de ou menm mwen renmen ou konprann lè moun gen lè moun gen madanm ki pa ka pran yon lòt moun se ke nèg sa li menm li marye li fiyanse li gen pitit tou Sim met poze yon kesyon. Map tande w. Yon nèg ou bezwen pou marye oubyen yon nèg ou bezwen pou M bezwen nèg pou pou vire. vim. M bezwen nèg pou vim. Men si son nèg ou bezwen pou vire ou m pap kapab men. Ou pap kapab.

Depi ou komanse ap gate san ou pa komanse pran bagay yo fè fèt nan lòt nivo. San ou komanse ap gate sa se sou bil ou. Ou konprann? Paske li te gentan di w m gen mennaj, ou konprann? M gen mennaj. Antouka, jere bagay yo an jan tande blòdè, jere bagay yo an jan pou n pou n pou n renmen.
Li di jere m ap jere bagay yo men se avèk mennaj mwen m ap viv, m ap pase tout tan ok. A m pap ka fè anyen pou ou. Ou pa deside pou n ansanm? Non kòman m pa deside pou n ansanm nan, kòman moun ansanm? Bon m di w m gen yon mennaj deja pandan w ap mande. M di w m renmen w.

Kòm yo ban mwen randevou, m kwè ke lè nou jwenn m konnen gen anpil lòbèy ki pral fèt jou sa paske m tande ti manzè t ap pale m de fanm Gonayiv, mwen menm m pral fè l konnen kiyès ki fanm Okap la e l ap wè ki bra m chofe tou paske m pa p nan rans ak manzè.

Sa e pa konplis. Ou konnen m gon misyon kap akonpli nan lari a pou mwen la. Di m non Naï ki misyon li ye la. A yon baz mwen m genyen kap akonpli nan lari a la. Di m non ki misyon li ye. A yon baz mwen m genyen m konte sou li. M voye l al nan baz 5 segond. Ou pa konn 5 segond? Yè m konnen li. Sa nou pral fè di l la. Ok. Men yon fi oubyen yon gason ou fi men ou kwè manzè ka fèt avèl. Li ka fèl papa m voyel kotem konnen sex seconde konn ye m voyel al pase la ou konnen moun sa yo nèg baz sa yo pa vle wè fanm. Mwen konnen sa men ou konnen fò son moun ki gen konfyans pou voye. Ah m konte sou li li ka fè misyon an pou mwen. Ebyen m konnen ou pap trayi baz sa ou kwè manzè ka fèt avèl la voye manzè.

Li yo paka lage mide a la se fanm nou ye e salye wi mayi. Mwen pa konn sa kap regle non mwen menm fòm jwenn ak bòs la poum konn sa kap regle. Ah bagay la paka konsa nan ebyen nou paka rete kanpe la nan. Non e ti manzè a m konte sou li map tann repons li poum konn sa kap pase lòt baz la ou konnen an kote nou dil la tal livre a fòk m konn sa kap pase anndan baz la. Ebyen lap tann rezilta manzè. Li sa abe ah. Jiska zèd la. Ou konnen nou pap rate misye. Ou santi w byen? Bitch!
Yes, m santi m byen. M tounen nan wout mwen. Senpleman, pa kite m kwaze avè w pou yon brase ankò. Ale, bitch! Bitch la gate san.
Li pa bezwen pè. M pral kòmanse montre longè m paske m wè premye fwa li te rankontre avè m li pat gen zam kounyè a li gen zam e mwen manzè poko konnen kiyès ki Landy a m pral kòmanse fè yo wè kiyès ki Landy shit. Fòm rele Nathalie wi m met Nathalie sou men paske menm si m ka jere ti manzè fòm kòmanse met ranfò nan kòm wi paske m wè ti manzè kòmanse ap bay pwoblèm.